Map salye ou menm kap gade video sa sou chanel pwisans lan ki se chanel youtube barbar CEO depi ou pale de barbar CEO ou wè yon pakèt bagay jodi a la nou gen yon Sijè ki vrèman vrèman enteresan ke nou vini pale ou, men byen avan ke nou kòmanse pale ou de sijè a ki se, èske tout ayisyen ta sipoze fete 18 me ki se fèt drapo nou? la li menm byen avan ke nou palo de sa nou ta renmen pou kòmanse panse e ki repons ke wap bay tèt ou alò si se wi ou byen si se non si non chache rezon an si se wi chache rezon an e nou panse ke ou menm ki gen chans pou pral gade video sa wap gen yon pakèt kòmantè pou fè. E pa bliye abòne si w potko abòne sou chanèl la li senp sèlman 5 segond wap gade adwat kote ke wap wè yon ti klòch ki ekri enskri oubyen subscribe wap peze li epi wap wè yon ikon parèt wap peze tout sa vle di ke nenpòt videyo ke nap lage wap gen chans pou jwenn li san ke moun pa share li. oubyen pa pataje l avè w. Men jodi a la nou gen yon sijè ki vrèman enpòtan paske nou pa ka kite 18 me a pase san ke nou pa pale w kisa ki 18 me e kisa ke dat sa reprezante pou pèp ayisyen. Epi tou m ap pwofite di nou ke Nan fèt sa, se yon nan fèt ki gen yon pakèt ipokrizi ladan l. Men, byen avan nou kontinye, ban m salye ti mesye HMP yo. E yon gwo respè pou ti mesye HMP yo k ap fè yon travay serye. E m mande nou menm, se pou nou apiye yo, se pou nou sipòte HMP. HMP a ki sa l ye? Se Haitian Music Production se yon staff moun serye ki fè pati li ki la pou ke yo ankadre jèn paske yo di ke nou konnen gen yon pakèt endistri mizikal nan peyi dayiti oubyen kelkeswa kote yo ye a kote ke depi se mizik ayisyèn kote ke gen yon pakèt patipri. E gen yon pakèt moun ki gen yon pakèt talan, ki gen talan ki vo dè milyon, men moun sa yo pa menm arive kapab soti menm yon grenn mizik. Paske mizik ayisyen an li menm, ki sa ke l gen ladan l, si ke ou pa gen non, si ke ou pa kòmsi gen de bagay si ke ou pa vle pratike, ou p ap ka pèse. Alò, nèg yo fòme HMP ki se Haitian Music Production, yo di ke y ap bay valè avèk moun ki gen valè, Yap bay talan avek moun ki gen talan ou pa bezwen pitit x pitit y pou ke ou fè pati production sa kelkeswa ou atis ou gen non si w vle entegrew nan HMP pa gen pwoblèm ti mesye yo la nap tann ou e map tou pwofite di w sa si w gen moun bò lakay pa w ki genyen talan swa pou l chante danse oubyen yon talan ki ke w santi ke ki yon ti jan ke moun sa bezwen ankadreman, pa ezite se sone nan 561 376 0904 e ou pap sone pou granmesi paske wap jwenn yon repons avèk sa paske nou menm nan HMP nou la pou nou ede moun paske se sa ke nou vin fè la e nou gen de konferans ke nou fè deja apwopo de HMP e m panse ke nan jou kap vini yo nap genyen videyo kote ke nou pral pale w plis kisa ki HMP a men jounen jodi a la sou chanèl youtube Barbar CEO nou pa vin pale w de HMP nou vin pale w de 18 mai kisa ke li reprezante nan lavi chak ayisyen. dirèkteman. Epi kesyon ki poze sou kesyon sa nou di ke kisa ke dat sa reprezante pou nou menm ayisyen. Lè ou pale de 18 me ou wè fèt drapo kote ke ou wè yon pakèt ayisyen avèk drapo nan men yo, ya fè mizik, ya bwè malgre te genyen, malgre ke nou konnen genyen sa yo rele. Kowonaviris kote ke moun pa ka soti, moun rete an konfinman, men sa pa t anpeche ke pou moun yo te pran ti plezi yo, paske mwen menm pèsonèlman, Baobab, m te deplase, m t al nan geto, m t al nan plizyè geto yè, sa fè ke m rele l geto, e se jan ke moun yo ap fonksyone. Mwen te deplase, mwen t ale, m t ale nan ti Ayiti, Little Haiti, e nan Miami ke m ale epi m wè moun yo ap fete, moun yo ap rilaks yo, epi mwen gen de kesyon ke m te poze nèg yo paske m te gen de twa zanmi avè m, yo di o, yo etone paske mwen menm jan m te pale avèk moun yo, yo yon ti jan pè paske lè y ap pale de ti Ayiti. Yo panse ke se gang ki la sèlman, nèg k ap fè bagay ki dwòl, se dwòg, se sela, nèg yo te yon ti jan enkyete yo. M di mesye, si ke m ap fè travay la, kite m fè l. Li pa yon kesyon whatever moun li ye a, mwen menm Baobab, m ka pale a nenpòt moun li ye a. E tou, tanperaman m, m se sèl moun tou ki pa pran presyon. M pa pran presyon, e kèlkeswa reyalite a tou, m ka defann mwen nan nenpòt, nenpòt reyalite l ye. So m te pale avèk mesye yo, m di mesye e poukisa n ap fete lè yo di aba ayayy m di mesye ban m di nou yon bagay kisa ke nou fè pou Ayiti pandansetan ke n ap fete pou Ayiti kisa ke nou fè ki kontribisyon ke nou bay avèk peyi a yon fason pou l ka monte. M di ke gen nan nou menm la ki gen 15 an, 20 an ka viv isit men ki pa janm al nan peyi nou. Ki pa janm voye menm yon kwadè san ale an Ayiti jis pou ka soutni yon moun oubyen yon òganizasyon oubyen nenpòt sa li a. M ap ri nèg yo di a blablabla. Ou konprann? M poze kesyon sa nan nenpòt 3. Look baz kem pase yè. Alò pou mwen menm byen kem pa vin pale egzakteman m pa vin fè istwa de dat la ke an gwo nou konnen ke se fèt drapo avan sa drapo nou te nwa e wouj e nou te gen Catherine Flon ki te vin koud drapo ble e wouj tou sa. E nou konnen ke nou menm an Ayiti, nou se yon pèp ki fò. E m toujou repete l nan videyo yo. Ayisyen se yon pèp ki fò. Nou fò, nou djanm, e nou gen yon pakèt rezistans. Paske selon ke nan jan ke nan viv la la, jan ke gouvèneman ki pase an Ayiti, lè m ap pale de gouvèneman, m pa pale a Jovenel sèlman, m pale avèk tout sa k pase deja yo. Paske se, paske se. On seri de gouvèneman ke nou gen la ki pa janm gen konsyans, chak lè yo pran pouvwa, yo toujou kòmsi ap kraze pèp la. Ou konprann? Se son de moun kap itilize povrete pèp la pou yo ka anrichi pòch yo. E m toujou di sa nan tout videyo ke m fè. E nan jou fèt sa la, 18 me a, se moun sa ou wè kap bwè kleren, ki avèk mouchwa ble e wouj, k ap bay diskou, ou konprann, k ap bay diskou nan palè nasyonal, k ap bay diskou sou plas piblik, ou konprann, k ap fè festival, k ap patisipe nan festival. Mwen menm m rele nou ipokrit. Ou konprann? Vous êtes des hypocrites. Paske pa fè peyi a sa. Pandan se tan ou di ke ou se ayisyen, je suis fier d'etre haïtien, e ou di sou dat tandiske ou se yonn nan moun ki kontribye pou kraze peyi a. Ou konprann? Pa di yon sèl moun pa ka ranje peyi a. Wi yon sèl moun ka kòmanse ranje peyi a. Paske travay la se yon travay de konsyans li ye. Ou konprann? Se yon travay de konsyans li ye. Pa pa tann ke si ou di ke bon m ap tann majorite a fè avan m fè. Kot grenn paw la? Men si ou nan tèt de fil la ou di bon e banm panse kèk peyi a kapab fon avanse wi e banm wè sam ka fè pou li e m kapab di tou e pa paske epi se pa paske map viv a letranje ki fè ke mwen di ke e pwoblèm peyi dayiti se moun kap viv an ayiti menm li ye e pa paske map viv a letranje sa ke rele dyaspora. Non se pa sa. Map di nou sa, gen yon pakèt dyaspora ke m konnen ki fè yon pakèt efò pou Ayiti kapab chanje. Gen ladan yo podyab ki chwazi fè plizyè djòb, ou konprann, ki pa menm gen tan menm pou yo fè, pou yo byen benyen, pou yo manje yon bon manje, yo sanble kòb sa yo. Yo di ke ok, map voye achte tè an Ayiti. Swa pou m fè yon biznis oubyen swa pou m fè yon bèl kay pou m leve e pou m fè bote peyi a. Men gen yon pakèt anraje anba a tou, swa zanmi yo ke yo fè konfyans oubyen fanmi yo fè konfyans manje lajan sa yo. E sa k tiye w la, lè ou pran lajan sa yo e pa yon serye yo fè avè w non, yo pa fè pwogrè non. Si moun nan te pran lajan an ok, li te pran lajan apresa ou konnen ke li fè lajan sa travay, li kreye de biznis, Pal, li fè lajan sa travay, omwen ou ta di a moun sa te fè yon move aksyon, byen ke l pa bon, pou yon rezon, e ou wè moun sa toujou nan nesesite, sa k tiye w la, e moun li blo a toujou bezwen yon 10, 15 dola nan men l, sa se di, ou konprann sa, sa se yon bagay ki di anpil. Ou konprann? Son bagay ki dur, dur, vrèman dur anpil. Ou konprann? Se poutèt sa ke nou menm, ke nan Barbar CEO, nou bezwen pou gen yon konsyans. Lè ke Blaze One te di, lè ke Blaze One te ekri yon lèt, li di ok, lèt de, de konsyans, men yon sèl bagay, li pat fini nou. Lè ke li pat fini, li te tou dwe anonse avèk tout rès pèp la ke nou dwe kòmanse l. Li te plis pale avèk otorite yo men li pat janm di ke an nou kòmanse l kounya. Se sèl erè ke mwen menm mwen bay avèk mizik la, Lèt de konsyans. E mwen menm, Baobao CEO, m vle pou nou pran konsyans. An nou kòmanse kounya la. Pandan wap gade video a la. An nou kòmanse kounya la. Lè w fin abòne sou chanèl YouTube la. Epi ou pataje video a nan gwoup WhatsApp ou. E nan Facebook. Lè w fin pataje video a. Sa pou fè kounya la. Se di m ke banm pran konsyans. Banm pran konsyans paske banm pran konsyans paske peyi a bezwen sa. Peyi a bezwen sa. Si nou pa pran konsyans mezanmi e n ap rive yon moman bagay yo ap dejenere. Bagay yo ap dejenere e nou pa vle sa. Nou pa vle bagay yo dejenere. ou konprann, pa egzanp nap gade nèg kap fè diskou, yon seri de nèg ou konprann, pran drapo peyi a flote anlè, e met sou machin yo, oh Lord have mercy, mwen menm mwen rele nou ipokrit, vous etes des hypocrites, men kisa w fè, ou menm prezidan map pale avè w dirèkteman Jovenel, m konnen ke wap gade video sa, paske m konnen w abòne avèk chanèl sa menm, E gen yon pakèt moun ki abòne ke se depite, senatè, pafwa menm si yo pa fè kòmantè yo tèks mwen oubyen yo rele m dirèkteman pou yo pale avè m e m toujou pale avèk nèg yo menm jan ke konnen ke lè n ap fè bèl diskou n ap mete drapo n ap bwè wiski n ap bwè tekila n ap bwè tout kalite diven ki egziste n ap di ke n ap fete fèt drapo nou. Men se nou kraze peyi a. Se nou kraze peyi a mezanmi. On peyi ki si, on peyi beni ke nou gen nan men nou konsa, nap kraze peyi a. Prenons le ka pa egzanp gen yon coronavirus kap kraze mond lan. Kote ke tout peyi, on pakèt moun ap plede mouri. Etazini gen 90 mil moun mouri. Gen de milyon de moun ki gen virus corona. Nou gen Lachin ankò. Aktyèman la n ap pale a la, Lawousi ankò se dezyèm moun ki gen plis moun mouri. Li genyen 200, li genyen yon afè de 82 mil 200 konbyen moun ki gentan mouri nan kowona. Li vin an dezyèm pozisyon. Men nou menm an Ayiti, nou t ap teke grenn mayi. Nou t ap teke grenn mayi pou ke nan afè kowona. Men nèg yo si tèlman mechan, gouvèneman aktyèl la si tèlman mechan, kisa ke yo fè? Yo pran lajan nan men nèg yo, kote ke Etazini, Ameriken fè kado 13 milyon dola. Sa se kòb yo te bay avan wi, men pou kounya yo te bay yon dezyèm kòb, m poko gen chif la. Lè m gen chif la, m ap lage l. Nou gen FMI ki te bay 123 milyon de dola vèt. Nou gen pakèt peyi ki te bay, la Chine te bay, tout bagay te, tout kote ki te bay. Pou nèg yo te ankadre pèp la, ke y ap fè makak, y ap bay diskou, pou yo di ke je suis fier d'être haïtien, sa se makak li ye, se ipokrit nou fè, nou fè ipokrizi avèk peyi a, e si zansèt yo te la, Si Dessalines ta pran Lamothe la, nèg sa yo tap rale bayonèt yo pou yo koupe kou nou. Nou mechan. Nou mechan twòp mesye. Nou mechan. Non sèlman nou kenbe lajan nan men nou, epi ti èd ki antre yo, se pa achte nou achte li. Se pa achte nèg yo achte l. Nèg yo ap pran yo gratis nan men lòt nasyon. E m te di nou sa nan videyo ki pase yo. Pa gen yon nasyon ki renmen ayisyen, se nou menm ki pou aprann renmen tèt nou. Men ti gran peyi a wè moun ap mouri pa pakèt nan men nou, pakèt moun ap mouri, ou konprann, pa jou, dè milye de moun ap mouri, alò li menm, l ap ban w èd, ou konprann, n al pran kachnen nan men yo, n al pran materyèl, dè materyèl medikal nan men yo, alò yo menm, nou panse ke yo pa pral enfekte l pou nou, se renmen yo renmen nou konsa. Nou enbesil anpil. Apa aktyèman la nou nan preske nan 500 konbyen moun. E sa fè nou nan preske 500 moun pase se Ayiti. Lè m di se pase se Ayiti pase nou konnen Ayisyen li menm. E depi lè nou leve nan pran lòk. Nan pran te. Konprann nou gen yon sistèm iminitè ki plis ou mwen solid pa rapò a lòt nasyon yo. Sa fè ke nou nan dimansyon sa. E pa bliye m te di nou sa, jodi a nou 18 me, nan 18 jen, nan 30 jou, l ap vin pase avèk plizyè milye de moun. E si nou ranse, si nou ranse, e yo gen tan di l deja, yo di ke korona pral tiye plis pase, e plis pase 50 mil moun an Ayiti, kòman yo fè konnen Bondye yo ye? Han! Tandiske pa t gen pyès kote pou korona te pase, e mwen menm m etone anpil. Sonje m te di nou sa, lè ameriken fè depòtasyon, li depòte moun, e ladan yo plen moun gen kowona. Nou te fè yon baz pou yo, e lè moun sa yo vini, nou teste yo. Èske nou pran yo mete yon kote, pou yo pa antrelase avèk lòt moun? Nou te fè sa? Enben ok. Enben si nou pa t fè sa, enben, si nou pa t fè sa, men kowona wi. Men korona Ou konprann? Si nou pa t fè sa men korona Alò mezanmi Jan ke mwen di nou l lan Bagay yo tris Bagay yo tris e yo grav Bagay yo vrèman tris e yo grav Nèg yo mechan anpil Alò Mwen di ke fèt la pa fèt pou moun sa yo. Ou konprann? Li pa fèt pou nou menm k ap kraze peyi a. Bandi Site Solèy, bandi nan Vilaj de Dye, fèt la pa fèt pou nou. Menm si ke ta gen moun ki ta ba nou zam, ta ba nou lajan pou nou kraze peyi a, non. Nou ta sipoze pran lajan sa, fè biznis avè l. Epi di nèg la kon oubyen pran zam sa remèt a lapolis. Ou konprann? Oubyen tou lè nèg la vin pot zam nan ba nou tou kenbe nèg la. Di monchè banm plis kòb. Ou genyen 2 chwa. Banm plis kòb. Si ou pa banm plis kòb, monchè m ap gen pwoblèm avè w epi swa ou mare nèg la ou bay lapolis li epi w denonse l. Lè sa m ap di a bon lè 18 me si moun sa al fete m ap kontan. Ou konprann, sa se bon sitwayen yo ye, yo renmen pou peyi a vanse, ou konprann. E lè w ap kraze brize, w ap goumen avèk pwòp Ayisyen parèy ou, oh Lord have mercy, sa se yon bagay ki tris, ki di, tandiske m ap di nou sa, ou wè lòt nasyon yo, pou yon grenn moun, pou yon grenn ou wè yon Ameriken, li pa p pè pa kraze yon peyi pou l sove yon grenn Ameriken. Yo gen lanmou nan kè yo pou pèp yo, e nou menm an Ayiti. Pou kiyès nou gen lanmou? Nou menm nou renmen etranje. Nou kapab di sa Ayiti se sèl nasyon ki egziste nan mond lan ki renmen etranje, ki rayi pwòp Ayisyen parèy li, ki rayi tèt li. E m te di sa nan yon videyo kote ke. Ayisyen ap retire palto sou li pou l kouvri do yon lòt nasyon k nan fredi, li menm pou l pran fredi a tou. Ou konprann? Pou l rantre tèt li nan fredi a wi. Ou konprann? L ap fè sa. Men li lè li tan pou nou kanpe tout bagay sa yo. Jan m di nou lan, toujou sipòte ti mesye HMP yo, ki se Haitian Music Production, k ap fè yon travay serye. e ki pral travay avèk nou tou pou ke nou kapab avanse paske se sèl production, se sèl endistri mizikal ke mwen menm Barbar CEO ke m refere avèk nou san pati pri ou konprann, san pati pri si w gen talan, met talan deyò. Ou pa bezwen lajan, ou pa bezwen moun pa, ou pa bezwen anyen epi ti mesye pap eksplwate pèsòn. Lap bay a César sa ki a César. Sa ki pou ou a tou lap ba ou l. E wap kapab negosye avèk talan paw la se ou ki pral negosye avèk pwodiksyon an. Se pa pral, se pa pwodiksyon an ki pral chwazi baw sal vle non. Ou pral negosye paske se ou menm ki chèf talan paw. Pa bliye. Abòne avèk chanèl YouTube Barbar CEO epi pataje videyo yo e se yon reyèl plezi pou ke m te la avèk nou Barbar CEO. Baww!